Kòw fè sanwont konsa jèn gason pa jèn chyen non sak nan figi w la son boul laboul ye wouch ou bay kè plen.
Oyo sa plon ki long wi. Kounya fèm tande l di w son boul la bouk nan figi w pa benyen la bro. Pou kounya la bro. E ak fanm ou ye la. Pou kounya lè w fin lè w fin lè w fin gwòs sila la yo. Pwoblèm pou kiyès? Pwoblèm pou Todas? Pa bo w se yon pòv li ye, papa w pap leve ni lou ni lejè, ou menm tou ou pap leve ni lou ni lejè, kounya la ou dèyè fanm, ou dèyè fanm, gwòs li sou kont mwen. Gade bab ou la ou. Anba pye dam lan anba m kwè Todas kanpe a ti bòl li nan men l. Mwen m pa di w se te l pa w la non. Menm tou m te wè la youn. M te wè la youn. Ou pa t di m ou ti tenten m ap chache a ou wè l nan men papa m? E pa sa ou te di? Bon m pa t konn sa w Èske m te konn sa w t ap chache a? Ou di m ou mèt manje la ou pa wè l! Men antoulèka m pa vin la pou n vin pale de bay manje di bay sesi. Ou derespekte m. Se kot papa w m ap rive anba a. Kòm ou genlè pa konn kote l ye ou pa wè l, si w ta wè l, si w ta wè l di m m te mande pou li m ap vin kote l. Definitiv fòk ou ne pòv ou ye, m ka derespekte w jan m vle, papa m ka derespekte w jan l vle, men ou pa gen dwa leve tèt, tèt gade nou paske se nou menm k ap fè w viv. Menm, menm 15 goud ou pa genyen pou w achte yon jilèt, gade babous ou konn bab karang, kounye w menm cheve w pa fèt, ou dèyè fanm, li gen rezon tou son boul laboure, son boul laboure vre. Kounya la sou gwòs li. Mesye mesye mesye mesye mesye ooh Kounya dènyeman Papaw dim m konn manje poupou Mwen kap fè papaw viv Papaw dim m konn manje poupou. E nou menm kap fè w viv. John pitit gason m pa wèl konsa. John se pi bèl benediksyon te ka genyen lè wap ede yon moun John ou pa edel a regrè lè moun nan nenpòt sal ta ye demen an moun pa gen yon mal anvè de ou kòmsi li pral sitire ou te fèl yon bagay mal ebyen an tou lèka pitit gasonm
retire ògèy la m pa gen yon avèw tande m pa gen yon avèw. Ooh John pa kontan non. Apa w vini m dil rache de pye rache mwen nan bannann nan li vini se poupou l poupou nan jaden an map pale a papa w papa w dim m konn manje poupou sa son derespektan wè m te konn ede nou m prèske pa ede nou ankò Preske pa ede nou. Men konnya w dèyè fanm. Bay la Bay la bèl pou ou. Bon konnya ton Das poukisa wap fè tout talan pil sa yo? Talan pil sa yo se paske ou pap leve ni lou ou pap leve ni leve ni lejè pa paw ap leve chen poul kouche epi ou menm ou dèyè fanm se pou sa palan pil la wi. Anba syèl ble sa, se la map lite, wè, m pa.

Epa janm sa Bon kote ti jòj depi dat sa ti jòj dim lale do moun non kòve bondye ti jòj pa janm vini Bon ti jòj sa boul diri sa se poul t metem nan bagay sa tou m retirel sou mwen mal dèyè ti jòj pou vin wèl mwen ti jòj pa janm metem nan sa.
Kote m tande w ap site yon ti jòj? Kote jina ti jòj sa ye? Sa k ap fèt das? Das cheri m konprann. Te gon ti bagay ki te mal pase antre nou m konnen ke sa ap fè w mal, nou te pale mal. Men jounen jodi a m vin la pou n aranje tout bagay das, pou moun pa tande ke nou nan pale anpil.
Bouli, kòman w fè nan fè zago w met la Bouli?

Don pa kite anyen nan kay la. Gade m pa kache di w la frè m. M pase lòt bò a la m jwenn 2 ti chantèt. Chak vit pa kanpe. Bon si m te sot lwen. Si m te sot lwen bagay la t ap rèd nan. M son nèg, m son nèg m gen taktik tou. M gen taktik. Gen taktik papa. Gen taktik. Nou fè kòve a, nou envite m. Lè m rive, nou ban m limen dife. Manje a kwit. E m graten an anba ban mwen. Chadèk ki pou te fè ji nan kòve a, m al avè l. M al a chadèk ki pou te fè ji a. Nou menm nou manje. Apre sa, nou pral bwè ji. Menm fout fout pata 3. Pata 3 nan jade klak la. Ale va va dous non. Sa m pral foun ba la papa. M pral met sik ladan. Nou envite m nou kòve. Fè m limen dife. Manje pare. Nou pa bon mwen. Papa das m santi ke lè ou nan wout m pa ta sipoze fè wout lan pase m vin santi m wont ou pou m wè m nan pale anpil avè w pou dat nou la pou tout moun wè jan nou t ap viv pou n tande boul diri a papa das nan dozado papa das sa pa fè bèl. Boul diri mwen m bliye w m bliye w tankou premye kazak.
Tankou premye kazak m yo wè m tèlman byen w se lòt bò a m fè e ti jòj te ka matant li an lòt bò a m al dèyè ti jòj pou ti jòj vin bò isi a la pou vin ede m fè kèk bagay depi m maten ti jòj leve m tande ti jòj al nan kòve m p ap fè kòve matant ti jòj p ap fè kòve ti jòj vin bay m tande l al nan kòve. Ti jòj gen te ka travay Oh! A ti Jòl Nènèl pa ka travay la. Epi ti Jòl fè gwo jèn gason! Oh!
Mesye, koute yon radòt. Lè fini boul di, m pale tout bagay sa avè w boul di. Kiyès ki mete w la? Eske m eritye la avè w? Se yon frekon w ye. Lè fini m tande w al di John oh wi, ou te wè manje l nan men m. Ou te wè m al manje? Mwen menm m pa janm di John manje l nan men w non. M pa ouvè machwè m pou m di John yon bagay konsa. John kwaze avè m, John moute sou mwen mal. John ap pale mal avè m, o wi l te kite m manje l anba pye e laba pye dèyè a. Li pa wè l, li di se mwen k pran l. Kòm m te kwaze avè w sou wout lan, m di petèt se papa l ki ka pran l, k al avè l pou li. Men m pa t. Nou pa ban mwen.
Ou t pati a chadèk la. M pa t ale a. Aayy.

Map veyel Map veyel. Lèm te ka matant mwen an ba yo te ba yo te konn koule lwil poul lwil poul. Depi avan yè tontonm al dèyèm lòt bò al vin minim la m tande poum vin Pou mun sa kle jaden li pa pti li pa bidon li pa bidon anyen pou mwen.